Sa kap fèt zanmim yo frèm yo kòlèg mwen yo mwen salye nou non pam se Dieufort Thélémaque ou ka relem Forlove. Jodi a mwen pote yon tutoriel pou ou ki di koman ou kapap wè konbyen moun ki li mesaj ou sou yon group whatsapp byen genlè anpil moun ki plenyen sou sa pafwa yo nan group epi yo nan group avèk anpil moun epi yo lage yon mesaj gen moun ki pa ki pa fè komantè ou byen gen moun ki pa reponn mesaj lan e pafwa yo yo yo ka met nan tèt yo e ta sanble genlè yo poko wè mesaj lan e yo si tout fwa moun nan ta vle verifye sa tou e li pa konn kòman poul wè poul fè sa, se nan objektif sa ki fè nou pote e tutoriel sa pou ou byen avan menm nou moutre w kòman pou fè sa pa bliye si w se nouvo moun kap swiv nou sou chanèl lan enskri sou chanèl lan pataje videyo yo kite yon like pou nou pou ankouraje travay nap fè an paske nou konnen ou renmen travay lan anpil menm jan nou menm nou renmen w tou nap panse pou ou nap pote nouvote pou ou ou menm e pa ezite kite yon like pou nou paske sa pap koute w yon goud. Byen, mèsi, ann ale. Pou fè sa, w ap bezwen antre sou WhatsApp ou menm, ou pa bezwen enstale okenn aplikasyon, e ou prale nan yon gwoup WhatsApp ke ou menm ou genyen. E pa egzanp mwen menm mwen gen yon gwoup WhatsApp ke mwen menm mwen genyen, e m pral montre nou yon egzanp. Nan gwoup WhatsApp sa ki rele GFI Channel, Djiplimavert, Mwen kreye, mwen se administratè ladanl tou, e pami administratè yo. Byen, group sa, e mwen lage yon mesaj pou m di, pou m te di nèg yo nou pap ka reyini. Byen, mesaj sa, m pral gade pou m wè konbyen moun ki li mesaj sa. Pou m fè sa, m ap sèlman kite menm sou mesaj lan. Lè m kite menm sou mesaj lan. Gen de wap wè telefòn lan li ba w plizyè opsyon, li ba w flèch a goch, flèch a dwat, epi li ba w pati kote ou ka siprime, li ba w kote pou ka make la yon etwal. Men pa an lè wap gade wap wè 3 ti pwen. 3 ti pwen sa ki wap klike sou li. Lè w klike sou li lap ba w 2 posibilite, lap ba w posibilite enfo epi posibilite kopye. E kopye an si w bezwen kopye mesaj lan, enfo an, se la ou pral wè konbyen moun ki deja li mesaj lan. Byen, an ale. M klike sou li, sou info, lè m klike sou info, li ban mwen lu par. Sa vle dire konbyen moun ki deja li l. Ou wè li? M gen anviwon 5 moun ki li mesaj sa a ke m lage sou gwoup lan. Se 5 moun ki li mesaj lan ke m lage sou gwoup sa a. Byen, gwoup lan pa gen anpil moun tou. E lè group lan gen anpil moun tou wap wè konbyen moun ki si gen moun ki poko li mesaj lan tou wap wè gen moun ki poko lil bon banm eseye tcheke yon group ki gen anpil moun e pa egzanp m pran group sa group sa group whatsapp sa li kem te lage yon mesaj sou li e mesaj kem te lage sou li an. M pral fè yon tès pou m wè. M te lage yon mesaj sou li, m kite menm sou mesaj lan pou l seleksyone mesaj lan. Apre sa, m al nan 3 ti pwen anlè an. Mwen klike sou Info. Lè m klike sou Info, w ap wè, Lu par. W ap wè tout moun sa yo, se moun ki te deja li mesaj ke m lage an. Ou wè li? Tout moun sa yo nèt, moun ki li mesaj ke m lage. E prèske m ka di w, prèske anviwon tout moun nan gwoup lan prèske li mesaj lan. Men lè w la. E li make livre a. Sa vle di tout moun, tout rès moun ki poko li mesaj yo, yo la. Men yo, li livre avèk yo menm, men yo poko ouvri mesaj lan oubyen yo gen dwa pa disponib oubyen yo gen dwa pa monte sou gwoup WhatsApp lan. Se sa k fè yo poko, yo poko wè mesaj ke m lage an. Men tout lòs rès moun sa yo ki lu par lan, w ap wè l make lu par lan, se moun ki li, ki deja li mesaj lan. Men sa k make livre a, livre a se avèk moun ki nan gwoup lan. Ki ke w lage mesaj lan moun sa li poko li pa ouvri mesaj lan oubyen li gendwa pa disponib oubyen li gendwa pa gen entènèt se sak fè li pa wè mesaj lan ke ou menm ou lage a e se nan kritè sa nou pote l pou ou pou ka wè pafwa ou nan yon gwoup whatsapp ou lage yon bagay ou ta renmen konn kiyès ki wè l nan objektif ke ou lage l pou yon moun menm ta reponn oubyen ta ou ta fè kèk kòmantè swa pou ta kontan oubyen swa pou ta fè plis etalaj. E ou ta bezwen konnen eske moun sa li menm li deja wè mesaj lan. Sa ap trè enpòtan pou ou menm ki anm e ta renmen konnen e konbyen moun ki li mesaj lan sou gwoup WhatsApp. Byen! Medam, mesye, se te tutorial sa ke n te pote pou nou. Nou espere ke w satisfè. Si gen kèk bagay ki pa parèt klè, kite kòmantè pou nou. Nou disponib e dispoze pou nou reponn nou tout kòmantè yo. Mèsi, n ale, a la pwochèn e tchaw tchaw.